Labib deklare si yon wayom divize kont tèt pa l, li pa kapab kanpe. Si yon mezon divize kont tèt pa l, mezon sa a pa kapab kanpe. E pawòl sa a ke m di w la a, gen twa disip ki temwanye ke yo te tande Jezi repete pawòl sa a. Nan Matye 12, vèsè 25, li di sa. Nan Mak 3, 24, li di sa, e menm nan Lik 11, 17, li di menm bagay la. Nenpòt wayòm ki divize kont tèt pa l pap kapab reziste, li pa kapab kanpe. Ebyen, medam e mesye jodi an la a, mwen kapab anonse avèk sètitid, MAGA pa p kanpe. MAGA fini. Se posib nou pral tande l toujou ap pale. Sa yo ki dakò pou yo koule avèk batiman an ap rete abò a. Men, anpil nan sa yo, espesyalman sa yo ki gen anpil enfliyans, ki wè sa k ap pase a, anpil nan yo kòmanse deside pou yo wetire kò yo, naje pou yo soti. Jodi a, medam e mesye, maga divize e seryezman divize. Se pa sèlman moun k ap pale de sa, men divizyon sa li soti nan bouch MAGA. Eleman sa w te tande la a, se Nick Fuentes. Yon blan sipremasis-t. Yon maga eksèpsyonèl. Eleman sa, li pa vle wè demokrat. Li pa vle wè Obama. Li pa vle wè nwa. Li pa vle wè imigran. Pa gen anyen ke misye renmen si l pa blan san pou san. Nik Fuentes. E moun sa yo, se yo menm ki mete Prezidan Trump sou pouvwa jodi an la. Sipòte tout sa ke l fè. Men jodi an, medam e mesye, MAGA rive a la fen. Divizyon an si tèlman fon, m pa kwè yo kapab rekonsilye. Ou kapab tande kisa Mesye Nick Fuentes deklare. Yo pa kapab ankò. Yo rive a la fen. Sa ki fèt la a, sa k rive la a, yo rele sa breaking point. Sa vle di ke nou rive yon kote, sa a sipoze mete la fen a maga. E li di, li pa ladan l ankò. E non sèlman Mesye Nick Fuentes deklare li pa kapab swiv mouvman sa ankò, men li dekrive yon lis de bagay. Bagay sa yo ke Nick ap pale la a, se bagay ke n ap repete souvan. Lè Demokrat deklare ke aksyon sa yo ke Trump pran an, yo pa t nan avantaj pèp la. Koupe taks pou rich, ogmante taks pou malere, detwi Medicare Medicaid, de bagay vrèman ki travay a lanvè de sa ke l te pwomèt. Men, pandan ke l t ap fè tout bagay sa yo, mesye maga sa yo te toujou sipòte l. Men jodi an la, gen yon bagay ki pase ki fè ke maga divize. E medam e mesye sa ki divize yo an nou konnen l byen se Israel. Paske Nick Fuentes li se youn tou ki pa kwè ke Lèzetazini genyen yon responsabilite pou l pwoteje Israel. E bagay sa li kreye yon ripti ke nou pa kwè ki kapab ranje ankò. E m pral pataje avèk ou menm lòt aktè nan menm maga a, trè fame, ki te responsab pou mouvman sa jodi an la ki deklare, Mwen pa ladan l ankò. E se pa sèlman sa ke yo di a, se jan ke yo di l, pozisyon yo, jan ke yo kanpe. Paske si w ap tande Fuentes k ap pale, Li eksplike pou ki sa li pa kapab rete anba chapo wouj la ankò. Li eksplike pou ki sa l ap wetire kò l anba chapo wouj la. Paske chapo wouj sa a, li pa la pou l ede Ameriken ankò. Bagay ke misye te espere yo, yo pa fèt. Li menm kritike mach depòtasyon an. Dapwè Nick, Trump pa depòte moun ase. Trump tonbe nan pwomès ke l te fè pou mach depòtasyon. Alò, mwen souliye pati sa a pou m ka fè w konprann se pa paske Mesye Nick Fuentes ki se yon rasis reyalize ke l nan erè. Non, Li kont Prezidan Trump paske Trump pa akonpli ase nan sa ke l te vle. Sa di ke, selon li menm, mas depòtasyon an manke siksè. Trump pa akonpli pwomès ke l te fè a MAGA. Se depòte tout imigran Ozetazini bati yon mur pou kapab mete yon separasyon antre Lèzetazini avèk lòt peyi. Daprè li menm, prezidan li menm, li tonbe nan pwomès sa yo. E pou l rann bagay la vin pi mal, l al antre nan yon gè avèk Iran pou Izrayèl. Bagay sa yo, se yo menm ki pouse MAGA jodi an la a vire do bay prezidan an.

By cutting Medicaid again!
Medam e mesye nou tande. Nick Fuentes prezante yon lis de bagay ke prezidan an fè ke li menm li kont yo menm. Yo antere dosye Epstein nan. Yo antere dosye Epstein nan. Mas depòtasyon an li pat yon siksè. Li koupe taks pou rich e lè l fini li kraze Medicaid ankò ki pa bay moun rich la plis avantaj. Pwen pa pwen, l ap eksplike ki sa ke yo fè. E finalman li pral antre kote ke Lèzetazini non sèlman l fè tout bagay sa yo li pa akonpli sa l te dwe akonpli li deside pou l al antre nan yon gè avèk Iran. Bagay sa yo vrèman enève mesye Nick Fuentes e li ta vle eksprime l menm pou Trump ka tande.
No infrastructure bill, no middle class tax cuts, you got to refund the tariffs and now we're in a regime change war with Iran. That's the breaking point. I'm out! Medam e mesye nou tande. Trump pa pase yon bil pou enfrastikti. Na sonje byen Biden te pase yon bil pou rebati Lèzetazini, kreye djòb nan peyi a. Trump demoli l. Li koupe Medicare et Medicaid. Bagay kap sipòte malere a e anpil maga. Maga vrèman santi prezidan sa trayi yo. E pou rann bagay la vin pi mal, Nick Fuentes deklare wal antre nan yon gè avèk Iran. Medam e mesye, majorite jèn Ozetazini kont gè a. Se sèlman moun ansyen yo ki sipòte l. Men jèn nan sa yo, espesyalman jèn gason ki te vote pou Prezidan Trump, jodi an la reyalize yo vote pou ki al mouri nan gè nan Le Mwayen Oryan. M pa bezwen di w Bagay sa yo, yo pwal parèt tèt yo nan eleksyon k pwal fèt an novanm paske anpil jèn ki gen 18 ane kapab vote e yo konnen trè byen pou yo epanye tèt yo de lamò nan le Mwayen Oryan pou yon lòt peyi se vote pou yo mete deyò rejim ki la a. Donk ou kapab wè tout bagay sa y ap travay. Pou kapab akonpli sa ki nesesè, sèke rejim sa a dwe tonbe e yon lòt pati politik dwe pran kontwòl Lèzetazini pou restore bagay ki kraze yo. E. Trump bò kote pa l, li mèt ponpe, li mèt rele. Divizyon an deja fèt. MAGA santi ke li trayi, li pap fasil pou l fè konfyans ankò, kèlkeswa sa l te ka di. Li ka pale anpil, li ka fè anpil gwo pwomès, men pandan ke n ap pale la a, MAGA santi li trayi yo. E sa yo. ki te dèyè mouvman an, ki gen pòt vwa nan men yo, sa yo ki nan medya a, ki gen dè e dè moun k ap swiv yo, espesyalman MAGA, jodi an la yo leve kont pwòp wayòm pa yo a, yo deklare, Mwen pa ladan l, mwen fini,

Sa yo ki se lateral dwat espesyalman yon moun nan kalib mesye Nick Fuentes, menm lè li pa dakò avèk sa Repibliken ap fè, men l prefere pa vote olye ke l vote yon demokrat. Men Nick Fuentes ale trè lwen pou l deklare li soti anndan tren MAGA a. Sa vle di, anba chapo sa a, li pa ladan l ankò. E li deklare si an 2028, Vens avèk Marco Rubio, se yo menm ki ta prezante kòm kandida a la prezidans, l ap vote pou yon demokrat. M pa konn si w konprann. Li deklare li p ap vote nan eleksyon k pral fèt mi-manda an novanm. Li p ap vote. M byen kontan. paske tout sak pa vote se yon vot li ye pou demokrat mwens repibliken kal vote se pi bon l pwal ye pou ke li kapab fasil pou demokrat pwan kontrol chanm dè depite pwan kontrol sena etan an 2028 pou pran kontwòl la prezidans. Donk Nick Fuentes ki genyen dè milye dè moun kap koute l, lè maga sitou, deklarasyon sa ke l fè la, li rezone nan tèt lòt maga yo. Medam se mesye banm di w pou ki sa sa enpòtan. Mesye sa yo, e ben moun sa yo, enfliyansè sa yo, yo gen yon katafal fanatik k ap koute yo. Leplisouvan sa ke yo di moun sa yo, yo aksepte. Lòske li deklare ke li fini avèk Brendmaga a, li soti anba chapo a. Li kreye yon sitiyasyon kote ke anpil lòt maga ki pat gen eskiz pou yo soti, ki pat vle soti, kounye a la resevwa yon pèmisyon pou yo menm tou kapab rebele. E sa pral kreye yon kowalisyon de moun ki di bon, si Nick Fuentes ki se lidè a, li kapab kanpe pou l kritike sa ke l wè kap fèt Ozetazini, pou l kritike lidè a ki se Prezidan Trump, nan sans sa mwen menm tou m gen yon lisans pou m fè l. Donk, puiske Nick deklare li pap vote ni pou Marco Rubio, ni pou JD Vance, nan sans sa a maga sa yo tou pral di nou pap vote pou li. Si w byen konprann sa k ap pase la a, imaj repibliken an, maga a, li lèd paske menm vis prezidan yo pa vle l. Marco Rubio, sekretè deta, yo pa vle l. E m sispèkt tout aksyon ke Marco Rubio pran pandan l ap travay avèk gouvènman an se preparasyon l pou ke Li kapab vin yon kandida an 2028. Ou mèt kwè m, mesye sa yo, yo wè laprezidans e yo panse kole kote Trump, yo pral ranmase kowalisyon maga, maga pral ede yo a eli an 2028. Men nou wè, gè ann Izrayèl konplètman elimine espwa pou moun sa yo re-eli. Now, men sa k rive. Otre jou, m t ap koute Trump k ap pale. Li fè konprann gen ase tan pou l repare bagay la. M pa kwè l fasil konsa. Tande byen, m pa kwè l fasil konsa. Paske, lòske yon moun reyalize ke w trayi l, li reyalize ke w trayi l, li pa fasil pou l senpleman di, ann avanse. E, sonje byen, anpil moun ki te vote pou eli Prezidan Trump an 2024, se son endepandan e menm de demokrat ki travèse. Moun sa yo jodi an la, yo gon regrè nan kè yo. Y ap mande tèt yo poukisa menm ke yo fè sa. Lè yo wè sa k ap pase la, yo reyalize yo fè yon erè total e kapital. Nan sans sa, Trump kapab eseye, men m pa kwè li pral travay, paske moun sa yo ki te petèt bliye premye administrasyon prezidan an, jodi an la yo wè yon lòt egzanp ki pa gen anyen serye vrèman lakay eleman lakay mesye a, yo pral deside pou yal vote e mete l deyò. Donk, medam e mesye, si deklarasyon sa a ke Jezi li menm li te fè, ke Matye, Mak e Lik rapòte ke yon wayom ki divize pa kapab kanpe, nan sans sa a nou kwè, maga li fini. Maga li fini. Donk, Nik Fwentèz, Se yon eleman trè serye ki fè pati de lateral dwat, yon rasis, yon maga san parèy men jodi an la a ki deklare li ap vote yon demokrat si Marco Rubio oubyen JD Vance ki se vis prezidan an ta parèt kòm yon kandida a la prezidans. Maga prefere vote pou yon demokrat olye pou yo ta lèse rejim ki la a kontinye pouvwa l Ozetazini. Sa serye. Medam e mesye yè samdi a te genyen demonstrasyon tout kote Ozetazini. No king. Se kote ke pèp ameriken an kanpe pou yo di prezidan an Nou pa bezwen wa Ozetazini. E nou reyalize, de tanzantan, jan de mouvman sa yo ap fèt Ozetazini. Sa a, se rebelyon pèp la ki kòmanse. E, plis manifestasyon ki fèt, se plis moun pral wè pwoblèm gouvènman an, e ansanm ansanm yo pral leve pou yo mete atè.

Dè milye e dè milye te soti patou Ozetazini. Se pa de evenman, se pa de manifestasyon ki te genyen Ozetazini kote ke pèp ameriken an t ap rele nou pa bezwen yon wa. Prezidan Trump, kabinè l la avèk tout moun sa yo ke l mete sou pouvwa a, yo dwe kite. E mouvman sa yo pwal ankouraje plis moun al vote. E kòm mwen di n deja, medam e mesye, prepare n bonè pou nou ka al vote. Paske li enpòtan pou ke pèp ameriken an

Nou dwe fè yon bagay avèk prezidan sa, peyi sa lap desann nan tou sa se verite. Mentnan medam se mesye gen yon lòt gwo chabrak Megyn Kelly. Sa se yon maga san parèy. Men manmzèl li pat toujou yon maga. Li te nan Fox News e nou sonje an 2015 lòske prezidan sa kòmanse fè kanpay prezidansyèl li, Meghan Kelly avèk anpil moun nan Fox News pat renmen prezidan an. Yo pa t renmen l e yo te kòmanse pale kont Prezidan Trump paske yo te gentan konnen kiyès ke Trump te ye. Se youn vrèman ki pa t genyen anyen imanite lakay li, Fox News pa t sipòte l. Ansetan la, Megyn Kelly t ap travay pou Fox News e yo tout te kont Prezidan Trump. Men sak vin rive medam se mesye Trump genyen eleksyon an aprel genyen eleksyon an kounya la Meghan Kelly anbrase prezidan Trump e manmzel devni youn nan pi gwo sipòtè prezidan an malgre se pa de vye bagay Trump te di kont manmzel men ou konnen. Se konsèvativ li ye, maga, donk kèlke swa sitiyasyon y ap vote kanmenm pou sipòte ide a. E an 2024 ankò medam e mesye, Meghan Kelly parèt pou li andose yon lòt fwa ankò Prezidan Trump e avèk Travay e kontribisyon moun sa yo Trump devni prezidan yon dezyèm fwa Ozetazini. Donk si w gen Trump jodi an la a, Meghan Kelly, la reine de MAGA, li se youn nan moun ki kontribye. E medam e mesye, se pa selman Meghan. Gen anpil, anpil gwo chabrak Ozetazini. Sa yo ki gen anpil moun kap swiv yo. Trè fame. Ki kontribye nan bagay sa. Meghan Kelly, se yon ki trè fame. Ou kapab wè chanel manmzèl jodi an la a. Li anviron 5 milyon abòne. Donk se pa ti bagay. Se pa ti popilarite. 5 milyon moun ap koute manmzèl nan YouTube. 5 milyon. Donk lòske l pale, moun koute. E pa bliye. Fanatik manmzèl yo, 99 pou san maga sa yo ki sipòte Donald J. Trump, lè konsèvativ, yonn nan bagay nou dwe konnen, popilasyon konsèvativ la yo trè lwayal a moun k ap pale de bagay ke yo renmen. Donk, ou wè Megyn Kelly, li pa nenpòt moun. Li serye e li genyen anpil popilarite. Men medam e mesye jodi an la a, yo gade yo wè bato a ap antre anba tè. Prezidan Trump pa popilè. E sa m di w la a, se pa mwen k ap di l, li soti nan bouch maga. Nou sot tande Nick Fuentes ki deklare li menm

Sanble li menm tou li fini avèk bagay sa. Men me sa ki rann bagay la trè dwòl medam e mesye e pou nou kap tann yon chanjman yon plezi yon jwa yon kè kontan. Meghan Kelly reyalize ke mouvman maga li fini. E li konnen trè byen, si ke pèp la, popilasyon an, sa yo k ap swiv Trump, deja vire do ba li, li menm, li pa gen chwa, fò l vire do l tou bay prezidan an. Paske si nou konprann politik e pwopagans, antanke yon lidè politik, Fò w toujou ap gade ki kote pèp la ye. Kote opinyon pèp la li menm li ye. Si majorite pèp la yo wè yon bagay konsa, pou al chanje lide yo, ou pral fè anpil travay. E gen anpil danje, e gen gwo danje ke si w eseye twòp, ou menm tou, ou kapab tonbe. Paske mas pèp la, vwa pèp la, lòske se la opinyon an ye, li difisil pou w chanje l. Donk, Meghan Kelly, li entelijan, li reyalize bagay la, e rapid rapid, lè l wè Nick Fuentes avèk anpil lòt kòmanse vire do yo bay Trump, manmzèl ki t ap fon ti fòse pou l te kanpe bò kote Trump, li pa gen chwa, li kanmenm reziye l, li vire kounye a la. Nou konnen an novanm pral gen yon eleksyon. Lè konsèvativ kè yo sote paske yo konnen si ke lè demokrat pran kontwòl chanm dè depite pa yon gwo siperyorite e yo konnen si demokrat pran kontwòl chanm dè depite pa yon gwo majorite yo pwal empitch prezidan Trump. E si yo ta pran kontwòl Sena a, yo kapab ekspilse prezidan an. Se bagay serye. E okòmansman ane a la a, pa gen pèsonn ki panse ke demokrat te gen chans nan Sena a. Chanm dè depite wi, men Sena a, an an. Men, jodi an la a, Sa kap pase kounya la a, sanble medam e mesye, demokrat ka gon chans pou l ranvèse menm sena a. E sa, se kochma tout moun kap travay nan administrasyon Donald Trump lan. Now bon mesye kon yon bagay. Sa yo kap travay pou prezidan konnen trè byen ke anpil bagay ke yo fè yo pa legal. Men yo fèl kanmenm avèk espwa ke prezidan sa avan ke l kite pouvwa a, li pwal siyen yon lòd egzekitiv padone tout. Sèdi ke fè krim pou mwen, pou okipe w, I got your back. M toujou pale de bagay sa. E anpil nan yo aji nan fason sa paske yo deklare nan tèt pa yo. Avan prezidan an kite, li kapab pa done nou. Men medam e mesye, si demokrat ta pran kontwòl chanm dè depite e sena a, bagay yo, yo pwal vrèman diferan. Yo pwal vrèman diferan. Selon sa ki apèn soti la, gen yon grann posibilite demokrat Kapab genyen plis pase 60 chèz majorite nan chanm dè depite. Sa li pral yon kochma pou MAGA. E Meghan Kelly ki entelijant si li konprann sa kap pase a, li te chita nan yon entèvyou avèk yon lòt gwo MAGA yo tap diskite. Ou ka wè nan vizaj moun sa yo gen yon doulè. Yo pwèske kriye, paske yo wè, medam e mesye, men an deja ekri nan mur lan ke Maga fini. Yo konnen sa. Maga fini. E Meghan tap pale de koalisyon Spanish yo, nwa yo, jèn yo, gason yo, Sa yo ki te vote pou prezidan an. Men jodi an la, bagay la konplètman chanje. Ou ka gade nan vizaj moun sa yo, ou wè yon doulè pandan ke y ap pale. An nou koute. It's happening.
I mean there have been I think 15 special elections for these state house races that have been happening over the past year and in

Nan ti tan k pase la yo, nan ane la pandan ke prezidan an prezidan, pandan ke, nan ti tan la, pandan ke Trump sou pouvwa a, Repibliken pa janm genyen menm youn nan yo. Sa yo, se imaj de choz a venir, sa k pwal fèt nan eleksyon 2026. Paske 15

that have now swung blue. M pa konn si w remake vizaj mesye dam yo. Eleman ap souke tèt li paske l santi they screwed. Yo konnen trè byen. Yo nan dlo. On seri de kote wouj ke Trump te genyen pa yon gwo nimewo, yo tout ranvèse bleu. E sa m ap di w la a, se bagay ke m eksplike w deja men m vle wou tande l nan bouch Maga a jodi an la a ki panike ki konnen trè byen Wayòm nan li menm li divize seryezman e pa gen anyen k ka kenbe l. Èske nou konprann? Pa gen anyen ki kapab repare l. E de jou an jou, gè Iran sa a rann

Yo kapab osi pèdi Sena a. McGinn deklare, Nou pa t sipoze pèdi Sena a nan eleksyon mi-manda. Sa pa t sipoze fèt. Petèt Chanm dè Depite, m kapab konprann sa, men Sena a, sa pa t sipoze yon posibilite. Men jodi an la a, gen yon grann posibilite nou kapab pèdi Sena a tou. e li di kisa sa pwal fè pou nou an 2028 paske sonje byen si repibliken pèdi sena a, chanm dè depite medam e mesye eleksyon 2028 pwal yon lavaj maga yo pap kanpe yo pwal tonbe tankou fwomi e sa li terifye nenpòt moun kap swiv maga.